Well well well guys, sa ka fèt, sa ka fèt, sa ka fèt guys Jodi a m vin yon ti video ki trèz enpòtan pou nou guys Video a se konsènan televizyon an, sa li ye, televizyon sa se yon LG li ye Yo gen yon abitid pafwa, ekran an vin vini nwa e blan, tankou w ap gad video, wè video a nwa e blan, tankou w ap gad li jis nwa e blan So nou pa t janm konn sa Se jodi an m sot travay. Madanm mwen ekran tou nwa e blan. So videyo m panse se videyo y ap gade a ki fèt konsa. Nan machin m di apre madanm mwen di m konsa si m pa rann mwen kont televizyon tou nwa e blan. M di a m panse videyo a l di m nan pa videyo a. Se li leve li jwenn li konsa. Mal se timoun yo nan bwè te ba l dwèt. Yo chanje li konsa. Kounye a menm m pa t bliske sa k rive. So kounye a li prè de 3 zèdtan ap gade videyo. Li ye lap eseye tou wèl se ka fiksel gade video an la sou YouTube asa li pa janm jwenn anvkenn video ki fè mwen moutel mwen voye lèm lèl dim sa kounya lèm vini mtap sa pwosès mal defè li di nan li fè sa yo deja li pa mache kounya mpat gentan gad video mdi so mte gen yon egzamen mal fè mdi bon mal fè egzamen an nan pouf pouf kounya kou fin fè egzamen an mdi kounya mte gen yon video pou upload pou nou guys mte preske fin edit li e vwa nou ret met sou li kounya mdi banm banm al finil epi tou ase gen kèk kote mbezwen met vwa sou li kounye la. Koum vin nan salon m di ah bon mwen tcheke e se sa m wè vwa vwa koum al eseye l m jwenn m gade kèk video tou pyès video pa montre anyen sèvo mwen yo di yo fèl pi anyen pa fè vrèman kounye a menm m di ah bon m eseye fèl pou kont mwen kounye a koum al chèche m jwenn bagay la tou bagay la trè fasil wi epi tou anfen m di non m di anfèt li enpòtan fòm fon video de sa paske li sa li anniye lè w bezwen yon bagay w ap chèche nan nan epi moun yo di yo fèl epi lè w gade w pa jwenn li yo pa fè anyen serye vrèman. Konprann so, m pral degaje m fè sa la byen vit avè nou guys m pa gen anpil tan, si nou kwè m pa gen ase chaj Ann ale, ann ale guys, se pa chaj m pa gen, m pa gen ase espas So m pral moute, m pral moute sa pi wo, m ka wè pi byen Mwen se poz pou m poz sa, m pou m poz li So m pran, so m pran anpil tan avè m. Resi fè video a, m espere m pa bliye fason m te jwenn li an. M ap eseye ale pi vit ke posib guys. M ap moutre, kòm m gentan fikse televizyon deja, so sa ke nou wè lan koulè nòmal la. But m pral moutre nou kijan m t, sa k te pase. Ok. Fè, fò m fè videon se m pa gen espas vreman. Ok. Mwen bezwen ale nan, nan kisa ankò, nan settings, settings. Bon, kounè mwen ap fè poze, kounè la mwen poze. Ok, a, sou, men ni mwen ale, mwen pral ale nan, apese, ok, nou pral nan remote control nou an guys, nan ap chèche settings, ok. Kounè, mwen mwen pèdi kontrol yon kòman di. Ap de fèl pa nan sa, settings, mwen bouton settings mwen la, li va, li va byen fikse. Ok, but nou nan pwal nan bouton settings nan guys. Nou peze li. Na, na, na, ale ala al paret. E mi tou. Peze, peze li. Oko. Nan pwal, pwal desan. Ap desan. Ap desan nan ale nan all settings. Klike li. Lap mache la, lap tann li. Ok, li moute la, nan prale nan jeneral. An, desann nan jeneral. Ok, ale, epi tou, nan lèm nan jeneral la la, li vin banm tout sa la, kounè a, m prale nan aksesibilite. Map desann, map desann, pou m ale nan aksesibilite. Epi tou, men, men, kounye la, men sa timoun yo te peze. Yo peze Grace, Grayscale. Grayscale la yo peze li, banm mute l. Kounye la, n ap wè televizyon on e nwa e blan sèlman. Si m, banm, banm misye pase, al pase nenpòt, banm fè nenpòt, banm fè bak, al pase nenpòt, nenpòt videyo pou nou. Banm just peze sa m fè la.

Sorry pou ekran kamera pat nan televizyon an gad. Sorry pou ekran kamera pat nan televizyon an akoz m te oblije kite kamera sa, m te oblije kite limyè a, sa m di ekran kamera, ekran limyè a m te oblije kite l pou li te ka parèt pi byen ladan l ok, m espere m pa tounen la guys sorry bye I love you guys m espere nou enjoy video a.